Mes chouchou koman nou ye mwen espere ke nou anfom mwen pase salye nou Edris vixama salitasyon pou ou Tracy simon salitasyon pou ou.

Wi se la konplo a vin mare menm vava ou te byen kontan pou m te mete w deyò pou te ka vin jwenn jenn fanm flanman wouj sa ou te pi byen kontan ke m te mete w deyò sanble si m pat mete w deyò vava ou te san lè pran ti pake rad ou te vin jwenn jenn fanm wouj sa jenn fanm ou konnen m pa mele ansanm avèk li a paske se li menm ki gate w ou te bon timoun nan menm. Gade tò w kounya. Gade kò m ou ye kounya. Kounya wap dòmi kay zanmi.
Wap dòmi kay zanmi.
Eske w gen paran ou menm demwazèl? Ou gen paran? Eske w gen paran? Si w te gen paran nan eta w ye la ou pa tap konsa. Lè moun pale avè w ou tap tande. Ou kole nan mouda tifi a ting ting ting ting ou kole nan bouda l. Kounya la men ou vin fè krèy avè l. Se sa w te bezwen.

Ok, Juju. Pa fè sa m sere di va chè.
Madame Jacqueline, ki pwoblèm ou? Se mwen menm ki pwoblèm nan ou byen? Ey jenn fanm, pinga w ransou avè m. Dayè m pa vin lakay ou, m vin chèche pitit mwen. Esplike m.
M panse si w vin chèche Vava, se pa nan mwen ou t ap wè. Sa w te vle? Ou te vle menm jan w te met Vava deyò nan lari a? Ou te vle pou mwen menm m te kite l nan lari a? Non m pa t ap fè sa.
Paske Vava se zanmi m. Ou wè Vava?
Mwen konsidere l kòm yon sè pou mwen. Ou pa wont?
Vava se pa tankou sè se yo k manman l non.
Se kòmsi se manman m ki fè Vava. Paske ou menm ou pa t ka manman m. ditou. Ou wè manman m, li pa t ap janm fè aksyon fè yo. Li pa t ap janm vle m al pran yon gason pou lajan. Ou vin pran Vava. Sèl sa m ka di w. Pou sa m di w, pou sa m di w pou w pa t zanmi avèk Vava. Ou gen kè ou te resevwa Vava lakay ou? Mon sanwont! Ou menm jennfanm sa a! Vava mèt se te.
pitit ou depi w fè vava yon bagay wap jwenn avèm sèl sa m ka di w. Ebyen vava sa se ou k te pouse y se ou k te redi fè y anbyen bat mwen pou vava se ou k te redi fè vava.
Epi kesyon wap di m pa zanmi a vava manti ou fè.
Bondye fè ou konn kiyès ki Jacqueline nan Bondye fè ou konn kiyès ki Jacqueline nan m pa janm manyen fwèt anba pye m. Kounye a la ou pran vava ou vin fè krè avèy sèl sa mte ka di ou vin fè avèy kisa pou te vin fè avèl ankò kisa pou te vin fè avèl ankò.
Ou rayi tò ou tèlman pase krèm ou vin tounen on ravèt flanman wouj vava silvouplè pran rad ou pran valiz ou soti.
Bravo Jacqueline Moun kiyès ki Jacqueline?
Kiyès ki Jacqueline? Jacqueline ou pa ka fèm anyen ok Sim site nonw se ou menm ki koz paskew pa pran wòl granmoun ou bèw wèm pa janm fè site non moun ki pi gran pasem men ou rive nan yon limit ki depase ou vin chèche pitit ou pran pitit ou al avèl men ki pwoblèm ou gen avèm m diw sa deja m pa konn pran granmoun. Ni m pap janm pran granmoun. Pètèt m te ka di m pran nèg ou ki fè w rayi m konsa. Silvouplè, pran pitit ou ale ansanm avèk li. Men, kesyon w ap vin ban m presyon an manti. Epi ou konn sa k pase? Kesyon w ap vin di m m pa ka zanmi a Vava manti. Tout sa w ap di yo la se manti. Ou wè Vava, li pa menm moun avè w. Ou menm ki manman li pa gen menm san avè w. Ok? M fè w konn sa. Ou son granmoun deregle Jacqueline. Claude, ou mèt fon ti silans. Banm pale ansanm avèk manmanm. Paske manman gilè pèdi tèt, li pèdi kontwòl, banm fon pale avèl. Manman, ou mèt kitem pale avèl. Ou serye? Ou serye avèk sa ou vin fè la? Ki sa w te panse? Ou te panse ke nan lari ou t ap vin jwenn mwen la? Ou te panse ou t ap vin jwenn mwen sal kòm yon moun fou, kòm se nan lari ou te mete m? Se sa w te panse? Anben, e pa sa. Ou wè Blond? M fè w gen respè pou li, paske se yon bon zanmi pou mwen, menm jan m gen anpil respè pou li. Ou wè m lakay li, m pa t gen kòb. Li ban m manje, li ban m bwè. Li fè Tout sa Gade m Gade m byen pou wè M toujou menm gwosè m te a M pa desann pa chèch E si m ta desann se strès sèlman k t ap desann mwen Epi stop avèk sa w vin fè a la Blonde Mwen pa konnen kòman pou m remèsye w ankò Pou tout sa w fè pou mwen Blonde Mwen renmen w anpil Ou se yon bon zanmi pou mwen E ou se yon bon Sè pou mwen. Mwen konsidere w kòm yon sè. Se pa tout sè non Blonde. Mwen renmen w anpil. Mèsi pou tout sa w fè pou mwen e m konnen w ap kontinye ede m nan batay la. Mwen pwale cheri, m ap sonje w anpil. Mwen pwale, se kòmsi se kò m ki pwale lespri m ap rete ansanm avèk ou. Ok ma chérie, mwen konnen tout bagay. Se zanmi mou ye, pa gen anyen m pat ka fè pou ou. Sou se zanmi m, nou pa yon zanmi avèk de kè. Nou yon zanmi ak tout kè nou. Se kè nou k deside pou nou te zanmi, ok? E se Bondye k te chwazi ou kòm yon zanmi pou mwen. Menm jan Ou di he bondye k chwazim kòm yon zanmi pou ou vava m renmen w anpil konn kisa map di w pran swen tèt ou ok lè w rive lakay ou pa okipe manman w kap do sesi kap do sela wè devan l la si ke li ap vin ba w presyon wè devan l map di l sa. Si ke lap baw presyon, kite lakay li pou li ankò. M pa gen pwoblèm, map asepte w a de bwa, m di w sa deja, ou se yon sè pou mwen. Ou se yon sè pou mwen, ou wè, manman m pa gen pwoblèm avèk ou. Manman m konn kiyès ki mwen menm.
Talè. Ase nan yon rèv m te ye. M pa se tout bon vre. Jiji ta fè m dous la wi. Ohh. Mesye menm nan rèv Jiji bon. Ok. M pa ka mache machin nan pou li. Menm nan rèv wi. Jiji bon wi. M vle soti la m al tcheke machin nan pou li Mezanmi ooh M panse son bagay tout bon wi poutan m ta fè rèv Men m nan rèv wi Je a pran vre mesye Lè m wèl fò m di bèy sa l te vizite m yèswa Ooh jiji. Fòm al achte machin nan pou ou twò gwo pou mwen.
Nap kanpe la vava pou nou ka ve yon machin ou tande pou nou ka ale paske nou pap ka al apye sou ti malèt ou an li lou nap ve yon machin pou nou ka ale. Maman m ta swete w chanje wi si w panse ke menm jan te konn fè m yo se menm yo nou pral fè m. Dayè m t dou sa deja. Manman w chanje jan w te panse manman w ye a li chanje jan w te kite m nan m chanje tande cheri kounya la nap veye machin pou nou ka al lakay nou mwen ranje chanm ou bèl mwen fè bèl ti manje kite pou ou ma fi.

Ta fè egare manman m mechan poukisa y fè sa. Vava ou bèl m tèlman sezi map rele manman w pou yo vin chèche m. Ou pa bezwen rele yo si w rele mari mwen map kale m plis. Mwen al pale ak manman m pou m konn pouki rezon y fò sa. Menm si se yon timoun ta fon.

Ti Zouli, vini m fè w nan mache. Tripòt, sa w vin fè la?
Rele l. Gad jan m gentan sonje Blond mesye. M sonje l wi. M gentan gentan abitye avèk li. Kounye a m parèt gntan sonje Blonde konsa, kite m al rele l tou. Allo Koman w ye Blonde? Mwen anfòm cheri, kòman w ye menm? Nou byen rive? Mwen anfòm cheri, wi nou byen rive wi. Ok ma cheri, ou pa pale ansanm avèk m non, ou pa di nou rive? Mwen poko rele l non, mwen pral rele l, mwen di banm rele w avan pou m fè w konnen ke nou rive an byen. M tèlman sonje w ma cheri, m pa konnen menm sa k pase. Menm mwen blond m telman sonjew m pa konn sak pase apèn parèt la se kòmsi m santim ta retounen ankò m sonjew anpil wi map panse m di bon apèn parèt m gita sonje blond konsa.
Wi se sa menm cheri.
Enbyen ok pa gen pwoblèm nap pale talè m pral rele Roro.
Vava vini konnya m pral byen manje. Marenn an m gon mòd li pap fè manje sèl mache lap mache Vava pway fè manje. M byen kontan vava vini. M byen kontan vava vini. M pap fè tripòt sou li ankò non. Pase m wè marenn mwen ap tchwem anba baton. Marennm sa menm o rii m mete rad m konn pati a. On ti rad la sou mwen epa pou dat non ypa janm vle kitem chanje epi vava ap vini yi abiye byen fre mwen ymi te vle mabiye a menm ti rad la m retire yi marenn lè lòt la sèch ma chanje yi tem mache vit poum rive marenn m sa ka kalem ankò.

Ti pitit kisa wap fè la.
M pa fè anyen nan m ta gade timoun yo.
Ou pa lekòl? Non m pa lekòl non. Mari nan pouko w voye m lekòl.
Ki laj ou? Douzan wi.

Vava,
m panse w ap dòmi. Leve m ka pale yon bagay avè w pitan. M gen yon bagay pou m pale avèk ou, chita m ka pale ansanm avèk ou. Mwen wè sim pa mete kòm deyò mal lakay Michou pou mal touche kòb mwen an m pap touche I li pa janm tchekem nan mache a li fin achte afèl li boure valiz li li ale kounya la li pa vin peyem lakay li m prale la jodia se peye pou Michou peyem I gen diaspora I gen nèg kap voye kòb bali. Mwen menm se ti biznis mwen map fè, ou antre w achte tout pèpè m tout vye rad mwen genyen w achte yo kounye a la pou pa vle peye m ok Michou m sou ou. Pitit fi m Vava, kite m di w. Ou konnen m te toujou di w m pa vle nenpòt moun pou w. M konnen mwen te di w pou w te gaye renmen ou te renmen avèk ti jenòm nan. M pa konn si w te fè sa. Ou konn ki sa m ap di w? Mwen jwenn yon bon nèg pou ou. Li gen kòb. Li gen kay, li gen machin, li vwayaje. E l menm ofri ou maryaj. L ap marye ansanm avèk ou, epi l ap antre yo lòtbò. Tanpri ma cheri, fè sa pou manmi. Konnen w renmen manmi w anpil, pitan m. Marye avè l pou mwen. Marye avè l pou mwen, silvouplè, pitit mwen.

M pa kwè Mijou la non. Pase depi maten mwen menm ou konnen son vye kokobe m ye. M pa wè m kokobe. Depi maten m pa tande Mijou non nan kay la. Ok an Michou pa la. M soti jous lakay mwen, mwen vini la Michou pa la. Eske.

Tèt Michou cho ooh pitann Michou dwew. Manmi se manman michou ou ye ou konn kisa map diw michou achte afèm sa gen 2 mwa michou pa janm vin peyem ni m pa janm wè michou mwen menm panse se la michou pa la michou la li pa janm pase bò kot map vann nan yon jou 2 mwa wi. Kòm se manman l ou ye, lè l vini di Michou konsa, mwen di, m pa janm nan rans avèk moun devan machandiz mwen, ni devan lajan m. Ok, Michou achte avan w.

Papa Michou lage Michou malgre li konnen m son avèg m son kokobe li fin banm Michou depi lè Michou gen 10 an li pa janm bay Michou anyen lage m avèl kounya Michou gran mwen m avèl se li menm kap bat nan lari a ni pou mwen ni pou li. Jezi papa m di yon mo.
M te santi sa wi. Depi lè ou te di wap vin chèche m nan m te santi gen yon bagay dèyè l. Mama wap fè moun pou mwen. Ou konnen m gen moun deja. Ok wap fè moun pou mwen. E moun pa m nan. Kisa w vle m fè avè l? Asireman, moun w ap fè a gentan konnen se yon moun ki gen kòb paske se moun kòb w ap chèche. Epi manman, dezole, m p ap kapab paske mwen gen moun deja, m pa ka gen de moun nan vi m. Ou konprann? Moun mwen genyen nan vi m nan, mwen renmen l anpil e l renmen m anpil. M p ap okipe w pou m pral pran yon moun. ke m pa renmen ki pral fè m pase mizè non dezole manman sa pap mache pou ou.
Ok manmi pa gen pwoblèm mwen ale lèl vini pa bliye bay komisyon an pou mwen dil konsa sil pa pase peye m li pa bon pou mwen avèl ok. Dakò manmi.
Ebyen ok madmwazèl lè michou vini map pale sa avèy map pale sa avèy mezanmi oo ala koze pa konn kisam fè ankò non senyè voye yon moun sou wout michou pou mwen non men michou te jwenn yon dyaspora dyaspora kilè bay michou manti. Senyè pa voye yon moun sou wout Michou non pase lavi Michou ka pase mal wi li pat mande fèt men Bondye se pa fòt mwen m ko kobe m avèg yo banm yon vye maladi maladi sa antre sou mwen li jetem M te bon, m te konn okipe pitit mwen, m te konn voye pitit mwen lekòl. Men kounye a m pa ka fè anyen pou pitit m. Tout moun ap vin aji mande lajan pou Jezi. Non pitan m, se pa sa w panse a. Jan w panse a, li pa konsa vre. Ou konprann? Dayè, M toujou vle byen pou ou. Se ou k pa konprann men mwen menm toujou vle byen pou ou. Pap janm gen yon manman kap dakò pu wè pitit li ap soufri si manman an pa gen pu bay pitit la. Ou konn kisa map di w cheri mesye a gen poul vin la. Li gen poul vin la? la vin wèw menm si ke ou konnen m pat diw sa davans menm si ou ta anvi pale lèd ansanm ak mesye a tanpri Vava pale byen ansanm avèk li ou konprann pale byen ansanm avèk li fè sa pou manmiw aprè na pale mwen menm avèw na pale men li te gen randevou poul vin la jodi a byen pale.
Pa gen pwoblèm kòm ou di. Pale avè l pou men pa mete swa nan tèt ou. M ap ansanm avè l. Apre, w a ban m esplikasyon sa. Moun ap vini la ou di pou pou pa wont m pa konn ki randevou pran avèk moun nan ki kòm m te ka di sa menm nan ki pwojè w avèk moun nan m ap pale ansanm avèk li pou men pa met nan tèt ou ke m ap ansanm avè l aprè moun nan fin ale w a ban m esplikasyon sa paske manman li pa fè sans manman pa konn fè nèg pou pitit. Kote w jwenn bagay sa? Ki kote w jwenn li manman? M pa dakò avè w, sa w ap fè yo, yo pa bèl ditou. Ou pa ka di m malgre nan la, lè w te renmen ou pa ka di m se pa w k te fè menaj pou ou nan.
Ki moun ki la a? Ki moun sa a? Mwen menm ki la a wi manman. Oh Michou. Michou kote w te ye pitanm? M te la a manman, m te deyò a. Michou leve maten ou pa fè anyen pou mwen. Ou konnen m pa kapab pitanm. Konnen manman w pa wè ben y pa kay nan dife Paske w ta fon bagay pou mwen Mijou Pat gen anyen pou m fè non manman se sa fèm bout kò san anyen pou ou Pa gen anyen nan kay la Ou chita lan lan wap fè moun vin mande lajan Mijou Je m pa kapab ankò non chak jou yon koulè moun. A manman sispann pale. Chak jou tande yon vwa moun. Bon ou avèg ou chita la wap pale anpil. Gen lajan nan men Michou, Michou m do nan.